Yeah li enpòtan pou mwen pou m salye Maestro Richie ki fon sòti weekend sa a pandan peryòd antèman Prezidan Jovenel la which is yon bagay m pat wè byen. Lè m te tande pale de Djaz yo ki mobilize pou y al selebre lavi Jovenel, m pa t wè sa twò byen. Men lè m tande mesaj Mayestwo Richie a, mwen wè te gen yon rezon enpòtan pou ke Djaz yo te sòti, piske y al fè yon travay. Se pa jis al danse, gouye, pran plezi, men gen yon mesaj ki pase. Maestro Richie map diw anpil respè pou ou, mesaj ou a rive sou mwen tou e ke sa fèm plezi ke nan mond mizikal la gen de nèg ki wè bagay yo klè e ki konnen ki direksyon pou bagay yo ta ale. E anpil nan nou ki jis pran plezi nou bwè kleren nou danse, chante, nou panse gon lòt moun kap vin ranje peyi a men nou pa konnen si nou konsène de tout pwoblèm peyi a, mwen map repete sa Majistro Richie te di nou an, ki se petèt nou pat tande l byen, men m tande klè ke l di nou ke se nou menm ki pwoblèm peyi a, nou menm ki nan bal la kap danse a, nou gen timoun nou kouche nan kabann, nou just pran nal gouye, demen maten nou leve tou sou nou pa konn kijan yap viv, se nou menm ki pwoblèm peyi a, puiske gen lontan depi nou sispann pwodwi moun. Se mo sa a m tande Maestro Richie te di nou, ke petèt nou pa tande byen, pase nou just la pou nou pran plezi nou, nou pa pran sans lè l prente dwèt li sou nou pou l di nou ke se nou menm menm ki pwoblèm lan. Mesye peyi a gen lontan depi l sispann pwodui moun, e nou menm ki la a k ap danse nan bal li a, Se nan kolèj pou n ta ye, pou n ap pran fòmasyon, pou n ap aprann yon seri de metye pou ke nou kapab al ranje peyi a. Men se pa sa k enterese nou. Se sa m te tande l te di nou, ke m apresye sa l di a. Se gen anpil bagay ki pase nan peyi Dayiti. Men menm mwen pa kache di nou, mwen wè kòman Wyclef viktim an Ayiti se de bagay grav. Se de bagay grav. Wyclef desann Ayiti a tout enèji l pou l wè si l te ka fè yon bagay ak peyi a. Mafya pran kontwòl tout sa l ap fè, yo bloke tout sa l ap eseye fè jiskaske yo dekouraje l. Anpil moun pa janm pale de sa e m twouve ke Wyclef li menm li ta dwe pale de sa men m panse bon pou respè l pou peyi a, pou respè l pou pèp la, li jis fè silans. Men sa yo fè yo se de bagay grav, se de bagay terib. Wyclef depanse lajan nan pòch li pou ke l ede moun apre tranbleman tè a, nèg yo ka nèg yo fon seri de trik pou yo rele Wyclef la jistis pou l al nan tribinal paske l te depanse lajan nan pòch li pou l bay moun plak manje pandan tranbleman tè jis pou yo kreye yon demagoji pou yo dekouraje l mwen wè Blondine Ferdinand antre Ayiti la l al trase yon istwa. Li vle ke istwa lavi l kòmanse nan peyi l, piske l twouve l rive nan yon nivo kote ke l ka pran yon lòt dimansyon nan mache a. Men l di pou l monte sou mache entènasyonal la, li vle ke l plante premye pyon an ann Ayiti. Mwen tande de ti vagabon ak zam ke moun konn pran pou kèk nèg k ap fè revandikasyon, ki gen kèk pwoblèm ki ka petèt vin yon solisyon nan pwoblèm peyi a, k ap fè menas pou di si Blondine Ferdinand antre ann Ayiti y ap kidnape l. Yo pa pè pou yo di sa. So sa vle di ke nou pa gen okenn kapasite menm pou n reflechi pou n di fòk nou trase istwa lavi nou. Sa vle di ke nou gen lontan vrèman depi nou sispann pwodui moun. Ki lè n ap kòmanse pwodui moun pou ke nou kite yon istwa? Pou lè moun ap pale pou yo pa oblije ap pale de Desalin, ap pale de Petion ankò. Ki lè n ap kòmanse fè sa? Menm si ou di m ke Te gon sitiyasyon grangou, te gon sitiyasyon mizè ki te lakoz ke w te aksepte kon moun lonje yon revolvè ba ou, oubyen lonje yon fizi ba ou. Ou itilize fizi sa, ou kidnape yon moun, ou pran 100 mil dola nan men n, ou pran 50 mil dola nan men n, men w pa chit, ou pa kòb, ou pa kab ap itilize fizi w la pou w ap kraze pwòp platfòm kote w met pye w la. So sa vle di ke w gentan fè yon seri de zak kote ke peyi ap glise desann akoz de zak ou fè yo. So kounye a lòt moun Ki di bon malgre wap fè move zak, malgre wap fè kidnaping, malgre wap touye moun, yo di fòk gen lavi nan peyi a. Yo antre nan peyi a yap eseye mete lavi pou mete yon enèji nan peyi a pou moun wè e ke an nou ankouraje, an nou fè yon bagay. So kounye a wale wap fè moun yo menas pou di wap kidnape yo lè yo antre nan peyi a. Sa vle di ke mwen m ta renmen moun kap fè kidnaping yo, dankou moun ki tap site non Blondine Ferdinand pou di lèl antre nan peyi a wap kidnape l, m ta renmen pou di m Kisa w menm ou genyen kòm revandikasyon pou Ayiti? Ki Ayiti ke w menm ou bezwen konstwi? Ki Ayiti ke w menm ou panse w ap kite pou pitit ou? Eske fizi ak nan do w la se li menm w ap kite pou pitit ou? Eske w panse nou pral fè senkan, nou pral fè dizan ap tolere w ap mache ak yon fizi nan do w, ap bloke lari, ap fè sa w vle, fè sa w pito nan peyi a? Eske w panse pèp la ap ka tolere sa? So sa vle di ke mwen menm mwen ta renmen ke tout nèg ki swadizan gon revandikasyon kèlkonk, ke y ap di poukisa yo te gen zam, se ti entèl ki te ba yo zam eksetera. M ta renmen tout nèg poze tèt yo kesyon di ok, bon m gon zam nan men m, but m ap vyeyi, kijan peyi a pral ye lè m vyeyi? Kisa m vle menm? Kisa m pral fè? Kisa m pral jwenn kòm benefis ak zam mwen an? Eske m ap fè vi m, m ap gen kouraj, m ap gen fòs pou m toujou fè kidnaping? Eske pitit mwen pral oblije ap viv nan kidnaping? Oubyen èske kidnaping nan pral agrandi jiskaske yo vin kidnape fanmi pa m tou? So kisa k ap fèt? M ta renmen nèg a zam yo k ap teworize popilasyon an just kesyone tèt nou pou di tèt nou ok, men ki destinasyon nou nou menm? Kote nou prale? Kijan n ap fini? Sa vle di ke w pa ka di m ke ti pay ke w ap rale a li detwi tout kapasite ki nan sèvo w? Ou pa ka di m ke boutèy kleren an m wè nan men w lan, li detwi tout kapasite ke w genyen pou w panse bagay ki bon. So sa vle di ke gen yon seri de moun k ap fè efò nan peyi a, tankou mwen menm ki regwoupe avèk yon gwoup Jenerasyon Golden Oil, n ap eseye fè agrikilti nan Wananment. So sa vle di ke pou w di m paske w gen yon zam nan men w, ou rele tèt ou kèlkeswa non ke w rele tèt ou, ou te gen depite, senatè ki te ba w zam oubyen kèlkeswa moun ki te ba w zam ou an, so kounye a pou w al teworize m mwen menm Pou al atake lavi m mwen menm k ap eseye kreye lavi pou ke pèp mwen an sispann kanpe sou fwontyè Sendomeng nan ak yon bout sak kòb nan men yo pou yo pral achte ti zòk patat, ti zòk bannann nan men Dominiken an. Sa vle di kounye a w ap vin atake m mwen menm ak zam ou an? So sa vle di ke fòk gen de desizyon pou pran ak peyi a. Mwen menm m ap, m ap, m ap di nou daprè tout analiz ke m fè, daprè tout analiz ke m fè sou peyi a, sèl jan pou peyi a soti kote l ye a, fòk nou retounen ak enstitisyon VSN pou n kontwole tout kwen nan peyi a. Toutan nou pa pase nan dimansyon sa m pa wè kijan peyi a pral soti kote l ye a. Depi w ta fè sa w parèt la w di gwo sa ok ou vle des hommes en uniforme peyi a pa gase lajan pou l met polis nan tout peyi a nou konnen nou pa ka fè sa nou pa gase lajan pou n met militè nan tout peyi a nou konnen nou pa ka fè sa e di ke nou bezwen yon fòs sekirite volontè menm jan United States Menm jan usa gen gad nasyonal lè gon pwoblèm yo pa gen ase sòlda yo pa gen ase polis pou kouvri yon kote yo rele gad nasyonal sa vle di ke nou pa oblije fè yon bagay ki rele gad nasyonal paske ameriken gen gad nasyonal sa vle di ke nou son premye pèp nou ak batay ki pran libète nou gen dwa vin ak pwòp modèl pa nou nou bal non pa nou so se sa se sèl bagay ke Duvalier te fè ke mwen menm mwen te apresye, se ke li te mete yon sistèm nan peyi a, ke l kontwole tout katye. Tout an nou pa tounen ak sistèm sa a, pou n kontwole peyi a, dezòd ap toujou fèt, piske ap toujou gen yon ti entèl ki gen yon zam nan men l, k ap teworize moun. Sa vle di ke fòk nou mete yon òganizasyon chèf nan tout peyi a, nan chak kwen kay moun gen yon chèf. Sa vle di ke chèf la sou kontwòl yon estrikti òganize, pou ke se pa de moun ki di mwen m ap sipòte prezidan, Nou pa bezwen moun kap di map sipòte prezidan, mwen menm mwen se lavalas, mwen menm mwen se divalyeris, mwen nou pa bezwen sa. Nou bezwen yon enstitisyon òganize ki gen yon kontwòl sou tout teritwa a. Sa vle di ke kèlkeswa zak ki fèt pou l ekri nan yon papye. Sa vle di ke toutan nou pa antre tèt nou nan sistèm sa, nou pap janm ka met sekirite nan peyi a. Peyizan yo jounen jodi a la, yo pa ka dòmi nan nwit. Pase vakabon ala gwo zam al touye bèf bèt yo nan nwit. E di kijan n ap rezoud pwoblèm sa a si n pa tounen avèk yon ploton, si n pa tounen avèk estrikti Divalye te mete an plas pou kontwole tout ti kwen nan peyi a. So pèp, pèp la toujou ap ap woule kò l, ap mande pou yon sovè vin sove l epi sovè a pa janm vini. Sa vle di ke pa gen kòmsi dap ke se kopye modèl blan. Tout sa blan fè li mache pou blan. Tanperaman nou, atitid nou, gon pakèt bagay blan fè ke ki pap mache pou nou. E di ke fòk nou kab konprann ke nou bezwen pwan direksyon ak tèt nou. E meyè fason pou nou pwan direksyon, fòk nou ka ba tèt nou sekirite. Sa vle di kounye a bandi, vakabon pran pòz demokrat yo, depi ou pale avèk yo, yo di ou se demokrasi. Demokrasi, zam yo nan men yo, yo kanpe ap teworize moun epi lapolis pa janm ka rive sou yo. Sa vle di ke fòk nou ka mete yon strikti an plas pou kontwole chak ti kwen ki gen nan peyi a pou ke vakabon fè yon dezòd la pou la l jwenn yon moun ki met kòd sou li. Toutan n poko ka rive nan faz sa a, m pa wè kisa n pral fè pou n retire peyi a kote l ye la. Tout peyi gen modèl demokrasi k mache selon mantalite pèp yo. E di ke pa gen anyen ki enpoze ke nou vin ak yon estrikti òganize, moun an inifòm, De sitwayen onèt nan katye kote yo rete ki brav, ki vle pran desizyon pou ke yo kontribye nan ede pèp la, ede peyi a jwenn sekirite e ke nou monte yon enstitisyon fòs sekirite nasyonal pou pwoteje teritwa kote n ap viv la. Kot sa nou gen la, se yon pakèt nèg ki pran pòz ke yo se demokrat, yo pa vle makout, yo pa vle Duvalier, yo pa vle tout bagay Duvalieris te fè, yo rejte tout, epi yo kanpe kou nan yon seri de gang, pran plezi yo, yo di w yo kòmanse yon bagay ki rele brigad vijilans, an konprenan ke y ap y ap monte brigad vijilans pou yo siveye bò lakay yo, epi next stop la, wè yo tounen yon gang, yo kòmanse asasinen moun nan popilasyon an. Se konsa nou gen tout kalite gang nan peyi a. So sa vle di ke nou retire enstitisyon makout la ki te bezwen modènize, ki te bezwen regilarize, ki te bezwen ke nou mete de lwa pou di kisa pou yo fè, kisa yo pa fè, nou elimine l epi nou ranplase l pa yon pakèt gang. Se sa nou gen nan peyi a jounen jodi a la. Sa vle di ke kounye a nou gen yon pwoblèm, gen yon vid enstitisyonèl jeneral nan peyi a, se moman pou ke nou repanse tèt nou, pou nou di ok pa gen pase sou kote. E di ke si n al fè yon bagay nou rele l Gad Nasyonal, se jis kopye n ap kopye blan. Men nou ka fè menm estrikti Gad Nasyonal la, nou ka fè menm estrikti sa a, nou modènize l, nou fè yon enstitisyon ki pou sekirize peyi a. Toutan n pa pase la, m pa wè ki jan n pral retire peyi a kote l ye la. Non pa m se Figaro Gaston, m toujou fè efò m pataje sa m panse yo avèk ou. Si w ta renmen plis pou n tande sa n ta di, w ap pataje l. Paske m anvi w yon Ayiti, m anvi wè w ap viv pi byen. M anvi wè ke m ka kite yon peyi pou pitit mwen lè l ap pale de mwen pou l pa blije fè bak sou Desalin pou l di lè papa l te la men kisa yo te fè. M ale.